Yon salitasyon spesyal pou tout abòne nou yo nap diw bonjou ou bonswa sa depan de lè ou pral gad video sa ebyen nou pote anpil bèl enfòmasyon pou ou kòm dabitid nou toujou fè li ebyen nap diw mèsi si ou deja abòne a chanèl sa e siw poko fè sa nap diw fè sa kounya pa bliye kite yon like yon kòmantè epi pataje. Jodi a nou pote yon enfòmasyon pou ou se osijè de gastrit. Nou konnen gen anpil moun ki soufri ki gen pwoblèm sa, ebyen ki ap soufri avèk li e de fwa tou ki konn menm rive nan konplikasyon ebyen ki konn koze anpil pwoblèm. Ebyen jodi a nou pral pale de gastrit lan, kisa li ye, ki koz, kisa ki koze li e. Konbyen tip de gastrit ke nou genyen e ki konplikasyon ke li kapab pwodwi nòmalman lakay pasyan an e nòmalman kòman nou kapab genyen yon trètman pou pwoblèm sa. Menm avan tou, e mwen ta renmen fè yon rapèl anatomik pou ou. Lè nou pale de gastrit, ebyen nou pral pale spesyalman de yon enflamasyon ki prezante nòmalman o nivo de estoma. Men pa bliye estoma a li menm li fè pati nòmalman tib dijestif lan. Ebyen aparèy dijestif lan nou konnen li konpoze nòmalman de 2 gran pati. Nou gen tib dijestif lan ki gen bouch lan, ki gen farenks lan, ki se yon kafou la kote nou gen ezofaj lan. E nou gen estoma a, nou gen entesten grèl e ansanm avèk gwo entesten. Epi lòt pati an li gen ladan l gland dijestiv yo. Lè nou pale de gland dijestiv yo, nou pale nòmalman pa egzanp de gland salivèr yo, nou pale de fwa, pa bliye fwa se yon labwatwa li ye pou kò a, ebyen nou pale de nòmalman de gland gastrik yo, eksetera. Ebyen. Estoma a li menm li fè pati aparèy dijestif lan. Ebyen jodi a nou pral pale nòmalman de gastrit ki se yon pwoblèm ki prezante nòmalman o nivo de estoma. Menm avan tou, estoma a ki sa li ye? Enben estoma a li menm se yon pòch miskilè kote nòmalman lè ou premye manje kote manje a al chita pou li kapab pase kèlke zè e aprè kwa pou li kapab kontinye pou l kapab dijere. Ebyen pòch gastrik sa li menm li sitiye li nòmalman anba nòmalman dyafragm lan e nan pati epigastrik lan. Ebyen kisa k pase Pòch gastrik sa a alenteryè li kouvri pa yon epitelyum, ebyen se epitelyum sa a li menm lè nou pale de gastrit lan ki pral nòmalman e afekte. Ebyen kisa gastrit lan ye? Gastrit lan se yon enflamasyon nòmalman de tisi epitelyal sa ki kouvri pati enteryè estoma a.

inik bakteri ki rive viv nòmalman nan onivo onivo estoma paske nòmalman pa bliye onivo estoma gen yon asid ki pwodui pou kapab nòmalman fè dijesyon an lè nou pale de asid kloridrik se yon asid ki trè fò li ye ebyen bakteri sa se inik bakteri ki siviv nòmalman ebyen o nivo estoma. Ebyen koz prensipal lan nòmalman se Helicobacter pylori. Men sepandan gen lòt koz tou pa egzanp e lòt koz ki kapab koze li pa egzanp nou pale nou pale de yon koz otoimin. Koz otoimin lan nòmalman pa egzanp e kò. pasyan an menm devlope dè zantikò ebyen ki ale nòmalman aji kont selil estoma yo ki detwi yo ok men menm avan tout tou fòn pale konbyen tip nòmalman de gastrit ke nou genyen pa egzanp lè nou pale de yon gastrit egi se yon gastrit pa egzanp se yon epizòd tranzitwa ki ap pase nòmalman e ou pran medikaman lè fini Li pase. Men lè nou pale de yon gastrit pa egzanp kwonik se yon gastrit nòmalman ki ki pral enstale l la pou anpil tan. Ok. Non sèlman sa nou pale nou ka pale de yon gastrit antral nòmalman se sa ki lokalize li nan nivo nan nivo nòmalman a Van antre pi lò lan. Gen, m pat mansyone sa pou nou nan anatomi an, pa bliye estoma a li menm li gen yon antre kote ezofaj la nòmalman li ki jwenn ansanm avèk ezofaj la. Antre sa a li gen yon valv ke nou rele kadya, men kote li relye nòmalman avèk entesten grèl la, li gen yon lòt nòmalman valv ke nou rele pilòr lan ok lè nou pale pa egzanp de yon gastrit antral nou pale nòmalman nan pati sa avan antre nòmalman e nan entesten grèl lan ebyen nou kapab pale de yon gastrit viral yon gastrit viral lan se nòmalman ki pwodui nòmalman pa yon viris lè pa egzanp si nou pran sito megaloviris e gen yon Yon lòt gastrit tou, nòmalman ki yon jan pi konplike tou pa egzanp se gastrit erozif lan tou ki kapab pwodui e nou gen gastrit eritematez etsetera. Pou sentòm yo tou, sentòm nòmalman ki pwodui si yon moun pa egzanp ou gen gastrit ebyen ou kapab toujou gen pa egzanp Ed. Ep. Doulè, doulè sa kew toujou santi doulè sa nan pati epigastrik ou, ou kapab santi doulè lan, ou kapab toujou gen noze, ou kapab santi e pa egzanp e ou ka santi pa egzanp e ou santi ou balone tou, tou sa aprè aprè ou fin manje, dèfwa li kapab amelyore ansanm avèk nouriti, li kapab pa amelyore tou. Diagnostik pou yon gastrit. Nòmalman aprè tout pa egzanp evalyasyon klinik yo, nòmalman nou kapab fè yon andoskopi. Gen anpil moun ki kapab mande ki sa andoskopi a ye? Andoskopi a pa egzanp, pèsonèl de sante a li menm li gen yon tib ke li pral entwodui depi nan bouch ou pou l kapab rive pou l vizyalize mikez gastrik lan pou l kapab wè nan ki nivo ke li menm li afekte. Ebyen apre ke ou fin dyagnostike, ou ka konnen nòmalman ke ou gen gastrit lan, nou ka pale de trètman. Trètman an li menm, sa depan de sa ki koze l lan. Pa egzanp, si nou pran Helicobacter pylori, ki se koz prensipal la, ki pwodui gastrit lan, ebyen ki sa k pase? Nou gen trètman ki gen pou l wè avèk dèzantibyotik, dèzantibyotik pou kapab nòmalman elimine bakteri sa. Pa egzanp, lè si nou pran pa egzanp yon gastrit egi, ebyen ki sa k pase? Petèt nou itilize antiasid yo, antiasid yo se paske yo ap redui nòmalman pwodiksyon de asid.

o nivo estoma a ebyen li iritan anpil ebyen se sak fè nòmalman nan ka sa nou ka toujou itilize anti asid yo tou anti asid yo yo redwi pwodiksyon de lasid kloridrik e se sak fè tou ke ou santi ou mye e gen yon lòt bagay kem pat mansyone tou pa egzanp nan premye valv lan tou Dèfwa si li pa fèmen byen oubyen l gen yon patoloji, dèfwa tou ou konn vin gen sa nou rele refliks ezofajyen an, ke ou santi pa egzanp yon asid ki toujou ap monte nòmalman e si ke li pa trete li kapab toujou vin pwodui Ezofajit lan, yon enflamasyon de ezofaj lan. Pase ezofaj lan se yon tib nòmalman ki kondwi nouriti an, nòmalman depi nan kafou la, lè m te di w nan farenks lan ki se yon kafou ki kominike vwa respiratwa w yo, nazal yo, ansanm avèk nòmalman e. ansanm avèk ezofaj lan, ebyen depi la kote l sòti a, se tib sa ki mennen nouriti lan jis rive nan estoma. E si li vin bay yon konplikasyon ki kapab pwodui pa egzanp yon ezofaj nou rele ezofaj de Barrett, ki se yon kansè de lezofaj. Ebyen, men nou p ap rantre la, nou p ap rete, n ap rete nan trètman. Ebyen trètman an li menm jan mwen esplike w li an, li baze nòmalman nan.

Pou nòmalman e gastrit lan li kapab rive li vin konplike. Lè nou pale de konplikasyon an sa vle di li vin pi grav. Pa egzanp, anpil moun toujou tande pale de ilsè. Ilsè lan li menm se yonn nan bagay ki kapab vin yon konplikasyon de yon gastrit ki pa trete. Pa egzanp, lè nou pale de ilsè a li kapab vin menm plis pi grav e li kapab vin menm pwodui yon pèforasyon de lestoma. Lè nou gen pèforasyon sa vle di e kontni estoma a kapab tonbe nan kavite peritoneyal la e lè sa a ka ou vin pi grav paske nòmalman li kapab pwodui peritonit lan sa vle di yon enflamasyon e yon enflamasyon epi kontni sa asid sa ki tonbe nan kavite abdominal lan tou ebyen lap vin pwodwi nòmalman anpil doulè anpil doulè epi pou kapab prevni nòmalman kòman ou kapab prevni gastrit lan Men pou prevni lan pa egzanp se premyèman pou kapab evite koz yo pa egzanp gen yon nou pat mansyone la ki se moun ki ap abize alkowòl yo tou se yonn nan bagay ki kapab nòmalman pwodwi gastrit lakay pasyan an e le tabakism ebyen nou gen pa egzanp Tou nou kapab evite tou nan sa nap konsome yo tou e lè nou pale de de dayèt nou nou ka gen sa ke nou kapab evite tou pa egzanp dayèt ki tèlman asid yo ok ke estoma li menm li pa tolere yo ok ebyen nòmalman li ekstrèmeman enpòtan pa egzanp Si ou genyen, pa egzanp, Helicobacter pylori an pou ou kapab toujou fè yon trètman ke ou pa rete viv ansanm avèk li. Ebyen pou prevansyon an, ebyen sa pral depann nòmalman nan sa ke nou ap konsome yo tou, sitou lalkòl, le tabak, tou sa, se trè enpòtan. Ebyen nou kontan pou nou kapab rejwenn ou aswè a. Mèsi paske ou t ap gade videyo a rive jis nan fen li. Ebyen n ap wè nan yon lòt videyo.